Retonbe pozitif pou 2 jwè sa yo, Isidor avèk Martin Expérience. E bon, anvan m bay enfòmasyon, enfòmasyon sou Isidor a plis klè, men Martin, men gen jounal nan peyi Lafrans pale anpil de Martin Expérience. E se yon jwè k soufri anpil. Li soufri anpil nan club ke l te a ki se Nancy. Son nèg yo boykote l deja, yo pa mete l jwe apre Ayiti kalifye, fè l fè yon pakèt tan. E lè w al gade anba paj Nancy la, moun yo vrèman pa kontan tretman ke yo bay entènasyonal ayisyen an. Ben, Bondye pou li, l ap jwe yon bon koupdimond lan konfyans. E se yon nèg sou tou 2 match yo li pèfòman e li moutre ke lap li gen yon bagay andedan vant li, li moutre si yo omwen ou te gon antrenè tankou antrenè Cap Vert monchè jwè sa te ka pwogrese plis nan mondyal la men lè gon lè gon vakabon ki sou yon ban touch yon ekip e sòy kap fèt la e li k tap toujou fèt e mwen menm sak fèm di retonbe pozitif pou maten nou mèt rete tann Men ki anyen poko pale, anyen poko e yo poko non klèb poko site, men jounal nan peyi Lafrans pale anpil de li. Mwen m panse ke Martin pap rete nan Nancy. Li pap rete nan Nancy, lap jwenn yon klèb, yon pi bon klèb. M panse ke m ka wè Martin nan Ligue 1 an. Paske misye gen nivo, li ka jwe, li vle jwe. E mwen kontan e pou sa ke lap fè nan koup du mond lan. E sa pral ede l pou l dekouvri yon kontra. Pa gen moun ki te wè maten la, e sa k fè? Pafwa, se pa jwe ak pa ka jwe, men se antrenè a, fason l itilize l tou, l gen dwa pa an konfyans. Gen yon pakèt bagay ki kapab fè yon jwè foutbòl pa pèfòman, gen de lè pwoblèm familyal, tankou l yon atakan, li sou 4, 5, 7, 10 match li pa fè gòl tou. Sa konn afekte yon jwè. Men, gen de lè fanatik lan li menm, li tèlman ap tann rezilta de jwè a, depi jwè a pa pèfòman li di l pa bon. M sonje maten eksperyans tout moun pral kalonnen l aprè 3 zero devan Ondiras la. Yo di o maten pa gen nivo pou nan ekip sa a, gen moun li menm ki te di e pa rele l. Men monchè depi nan match amikal nan mwa mas la misye kòmanse ap fè Ayiti wè ke li kapab men malgre sa y ap doute yo te toujou di yon di klakwa di klakwa. Men la jounen jodi a la pou ta vin site non Dick Lacroix sou maten eksperyans sèl si ke w pa konn anyen nan foutbòl. W ap gade foutbòl, vin gade foutbòl, gen moun la e pa nan Ayiti nan mondyal ap gade foutbòl sèl sa. Men si w konprann foutbòl lè w konprann jwèt la w ap wè maten eksperyans se youn nan jwè misye toujou pèfòman devan Brezil misye ap jwe san timidite misye alèz menn misye gen yon lòt mantalite menn. M renmen jwè sa tou. Rete tann e nou la n ap chache pou ou. Depi bagay yo tonbe nap diw konsa men ki club li ye. Pou wel e pou Isidor enfomasyon ki gen m gon ti enfomasyon la ki fè m e ki ta ta sanble ke Chelsea ki enterese avek entènasyonal ayisyen an. Gen West Ham tou men m pat vreman pote video sou West Ham nan. A e pou mwen West Ham desann nan dezyèm divizyon m pa kwè Isidor yon nèg kap jwe nan Sunderland klèb li kalifye pou E pou Europa League kote gen West Ham. M panse West Ham ki di l enterese avèk atakan ayisyen an, m panse se yon derespektan. West Ham chache jwè lòt kote, men yo fè m konnen ke Chelsea ta sanble gen yon ti zye pou yo pou Wilson Isidor. Mwen m panse Chelsea a se yon gwo lakou kanmenm, yon klèb istorik nan peyi Langletè, nou konn kisa Chelsea reprezante. Kounye a èske si Chelsea ta achte l, èske l ap kapab jwe anndan ekip Chelsea a? Sa se nou pa konnen l. Men mwen menm ta mwen vle Wilson Isidor rete nan premye lig la. Mwen menm rèv mwen se wè ayisyen gen e se wè ayiti gen 4 jwè nan premye lig la. 4 jwè nan premye lig la. M pa di dezyèm divizyon non. Mwen di premye lig la. Ou konprann paske nou wè nèg yo kapab. Nou wè sa Bellegarde ka fè, nou wè Isidor e coach la ap jere afè pa l ansanm avèk Isidor. Fòk yo ta mennen yon ankèt tou sou li menm avèk Frantz Dipeyro pou yo wè ki sa ke yo gen. Paske m gen enpresyon gen bagay, m pa pral pale sa ke m pa konnen. M pa konnen, men fòk gen ankèt ki pou ta mennen. Kòman fè e Pierrot ap jwe sou Isidor? Konprann m pa se atakan sa a e apre apre Sébastien Migné fin fè fyasko l la, paske kanmenm kòm dirijan ou pa kapab voye l ale. Men apre sa nou konnen ke apre koup di mond nou pap wè Minie ankò. Si l pral plante patat avèk zonyon isi nou pa gen pwoblèm avèk sa, men Minie pap nan tèt ekip la, mwen m bezwen yon coach tankou lè m lè m te pale nou maten an sou e Sebastien e e ajanten sa ki nan tèt ekip ekwatè a nou wè sa ekwatè ap pwodui nan koup di mond la. Gen ekip k ap elimine nan koup di mond se paske advèsè ki devan l lan swa e sa plan advèsè a reyisi. Men si se konsa Ayiti te tap pèdi nan koup di mond la men m pa tap gen pwoblèm men lè w gade se Ayiti se kotch la kap pèdi Ayiti se sa ki deranje Ayisyen avèk abitraj la vle di Ayiti jwe 2 match pèp la pa satisfè de 2 match yo ou konn pèdi yon match non sa ou di ok m asèpte l tankou lè w ap gade ekip pa egzanp ekip Japon an kap metrize ekip Tunisie an ou wè Tunisie li menm Lè si Tunisie evalye tèt li, fè analiz de tèt li lap di kèt m pa gen nivo Japon, Japon pi fò ke mwen, wè se ekip Japon ki pi, men lè w gade Brésil ki bat ou a, se pa paske Brésil pat ka bat ou, men jan l bat ou a, e se vrèman tris, ou konprann, ou wè nèg egare kap fè, ou egare yo met ekip nan men egare, tankou m te kapab di w son bòs mason epi w pran yon ekip ou met nan men l, ou pran yon bòs mason ou met nan yon resepsyon, ou konprann, tandiske kliyan vini l pa pale anglè, l pa pale fransè, l pa pale espanyòl, epi mezi l nan, e konsa. Pase pou mwen menm Migne ka tout bagay esepte coach. Misye pa moutre pa fè prèv ke li konn anyen de football. Konn anyen ditou. Ou paka pa travay yon fòmasyon pandan devan Brezil ou pa egzekite l. Fè l devan Nicaragua. Fè l devan Costa Rica ki pap regle anyen nan football. Fè l devan Repiblik Dominikèn. Men lè w fè l devan Brezil ki bezwen 3 pwen. Match la enpòtan pou yo. Pèp la fè presyon sou yo. Epi w al envante l. Mwen panse sa yo se vrèman malere. E jan ke m di nou an se. E se konsa, e avèk yon coach tankou coach Equatorien, gen anpil moun k ap site non la, men m panse ke kanmenm gen anpil efò ki pral fèt bò kote biwo federal la pou yo kapab vin avèk yon coach ki pou kapab ede seleksyon ayisyèn sa. Lè w gade tankou yon nèg tankou Providence, Martin Expérience, monchè si Ayiti jwenn yon bon coach, l ap fè nèg sa yo pwogrese. Konprann? E jwè foutbòl yo bezwen coach tou pou ede yo. Antrèdman yo fòk yo de kalite. Mwen menm, m pa nan antrèdman minye men m gentan wè antrèdman pa de kalite. Lè n ap gade sa Ayiti ap pwodui. Mesye, yon ekip, lè l gen balon l pa ka konbine nan defans advèsè a mesye. Ayiti pa pwodui anyen nan foutbòl. Lè nou menm mwen t ap di yo l pa pran pil gòl nan men Brezil, li bagay. Ayiti pa p pwodui onkenn foutbòl. Lè w gade Kapvè k ap jwe. Kapvè kap fè lèl rekipere balon mesye gon entèlijans nèg kapvè yo genyen mesye ou wè kanmenm gon bagay ki travay nan antrènman kanmenm coach kapvè a gon bagay li mete anplas gon bagay li vin egzekite li gon bagay li vin jwe nan koup dimond lan ou wè malgre jwè kapvè yo son pakèt amatè yo men pliske gon bagay ki travay ou wè ekip la transfòme. Men lè w gade ekip Migné a pa gen ki travay. Si nou panse se gwo jwè sèlman ka fè ekip. Gwo jwè, gwo jwè a fòk li gen yon moun k ap dirije l. Fòk gen yon moun ki konn kòman pou l itilize l Casimir. Fòk gen yon moun k ap, k ap, k ap panse, gen, k ap vin ak strateji wi. E pa yon nèg ki vini fè chanjman pòs pou pòs apre sa li met 2 men l nan tèt enpi yon egare sou yon bann touch. Non. Nèg la pa janm fè yon chanjman taktik non. Ou konprann? Nèg la pa janm eseye anyen tankou pou di kèt misye ap, misye inove, misye ap fè seri de kout kreyon. Ou pa wè sa yo non. Ou konprann? Ou pa wè sa yo non. Atò pran coach kap vèmit nan tèt ekip ayisyèn nan lap bay rezilta. Konprann? Sa vle di coach la pa gen depi nou pran yon bon coach la nèg tankou Providence ou wè k paka fè gòl. Konprann? Nou ka fè Providence pwogrese nèg lan jèn. Martin eksperyans kapab bay plis toujou. Men fòk li gen coach. Antrènman yo de kalite. Pou mwen menm tou pandan nap di Placide la pa al ouvri kòl li pran 3 gòl la tou. Coach gadyen yo pa de kalite. Aprè Alexandre Andreal. Ewan misye rele, preparatè fizik la k fon bon travay apre sa tout lòt nèg yo eze ou bare. Asistan mini a kiyès li ye eske nou poze kesyon kiyès li ye nou pa konnen l men nou gon pakèt jounalis tou ki anba vant FA chèf la tou kesyon ke lò yap poze minie kesyon tankou kòm yo peye chanm otèl pou yo e yo nan 5 etwal tou gen bagay yo pa e sak fè mwen m toujou do nèg depi on nèg ou bezwen fon bon travay ou paka anba federasyon an paske depi w anba federasyon an ou pap ka travay byen. Konprann? Nèg yo pa ka poze Minie nan konferans de près. Ou wè mwen menm si m te gen kesyon pou m te poze Minie, m t ap poze l yon grenn kesyon. M t ap di, Sebastien Minie, kòm ou di konsa, Ayiti kalifye, ou mete sou sèn entènasyonal la, mwen dakò avèk sa w ap di a. M t ap poze l de grenn kesyon. Kesyon m nan ta gen yon grenn kesyon, li ta gen de volè ladan l. M t ap di premye bagay, Apre k Ayiti te fin kalifye yo te di konsa objektif lan se sèzyèm de final. M sonje se sa Sébastien Migné te di. E depa menm anvan yo pral jwe avèk Brezil la li te di ke Ayiti ap fè bon rezilta. M t ap di diskou la chanje apre sa w fin pran 3 zero devan Brezil. M t ap di poukisa diskou la chanje. Epi m t ap poze l yon lòt grenn kesyon ankò. M t ap di konsa kòman w wè Kap Vè avèk Kirasou valè machann yo pi ba ke ekip ayisyèn nan epi majorite jwè Kap Vè ap jwe nan dezyèm divizyon epi lè w gen pwofil tankou Izidò ki 18 milyon Ou gen bèl gad, kòman fè pou di nou pou asepte sa ke wap pwodwi nan koup di mond la pandan se tan ekip ki pi ba ke ou, ekip ki pa egzanp ki pa menm premye fwa ap jwe yon koup di mond, kòman ou wè pèfòmans sa yo avèk ekip paw la ki gen pa egzanp ki gen jwè ki nan pi bon nivo ke ekip ki ra sou a, menm si ou tande pa ak yo se te nan dezyèm divizyon an Oland yap jwe, kòman ou wè yo, kòman ou evalye tèt ou antanke kotch, mtap poze yon grenn kesyon, mtap di kòman ou wè tèt ou, eske ou satisfè. Eske w satisfè de travay ke w fè avèk ekip Ayiti a nan koup di mond lan? Men gen yon pakèt egare ki gen mikwo nan men yo, Coach, coach, se nòmal paske 2 mil dola, 3 mil dola ameriken anba pòch yo, ki kesyon yo pral poze? Si yo poze yo kesyon, federasyon an dè demen si yè la ap frape pòt yo, koukoukoukou, kite chanm otèl la, ale. Konprann? Se sa k fè, nèg ki ka travay yo bòdè, yo pap janm dakò al pran djòb nan men federasyon an. Konprann? Nèg yo pa poze Migne kesyon. Epi gen anpil nan yo tou, ou wè yo pa ka soti. Ou wè gen yon pakèt la kan ki ki nan ki nan ki nan ki nan otèl lòt bò a avèk fed e e seleksyon. Ou wè yo ka fè yon bon twit. Ou ou wè ou wè yo ka kritike. Ou pa nèg k ap kritike yo se nèg ki pa e e e e m pa di kritike pou detwi moun men nèg k ap fè bon kritik yo la ou pa wè nèg yo tout nèg sa yo e e pa nèg ki gen e nèg tankou m, nèg tankou Totalmix. ki pa gen kòb federasyon an nan menl, men wap wè tout nèg la kap sou son Zola pandan koup di mond lan la fèw fon kritik non, yo paka fèl, yo paka fèl men pandan se tan yo wè seleksyon ap mal pase, se sa yo pou nou chanje monchè kem di nou ala nou rete tann, nou konnen mwen mtoujou pote bon bagay pou nou, e pou sa m la.